Kòman yo defini echèk? Ki wòl echèk la nan lavi yon moun ki vle reyisi? Èske echèk ka anpeche w reyisi? Se twa kesyon sa yo n ap eseye reponn ou nan ti videyo sa a. Prete atansyon e nap reponn ou e nou espere wap satisfè. Mwen espere ou anfòm e mwen salye ou e se toujou yon plezi pou mwen pou mwen pataje yon ti video ansanm avèk ou. Pa bliye abònew ak chèn sila. Lèw abònew se meyè fason kapab sipòte nou. Objektif nou se rive touche 500 abòne avan 2021. Like video nou yo, pataje yo e kite yon kòmantè. Nou renmenw anpil ke bondye beniw nou espere nap rive byen lwen. Jodi a la mwen vle pataje yon grenn mo ansanm avèk ou ki se echèk. Echèk selon definisyon ke yo bay yo di echèk se ne pas réussir. Donk se loske ou gen yon objektif e ke ou pa rive atenn objektif la. De se fè yo di ke ou echwe. E pwen nou pa egzanp lan yon kourè, yon moun ki leve maten li deside fè, li deside pakou 3 kilomèt pou jounen an. E pwi moun sa li pa rive atenn 3 kilomèt sa. Donk se pa volontèman li pa arive pakou 3 kilomèt sa. Men se atravè yon obstak, atravè yon lòt enkonvenyan. Donk moun sa li echwe paske li pa. arive atenn objektif li te gen pou jou sa. Ebyen, lè m di w, echèk, yo di se, se ne pas réussir. Donk, on moun ou pa ka reyisi san ke ou pa echwe. On moun ou pa ka reyisi si w pè echwe. Paske, ban m di w, si ou pa echwe, Yon fwa nan vi w. E gen bagay ou poko janm konnen. Gen leson ke ou pap janm konnen loske ou reyisi. Donk, sètèn fwa fok ou, donk nan lavi ou fok ou echwe pou ke ou kapab pran leson, fok ou echwe pou ke ou kapab pran echèk yo oubyen ou konvèti yo an leson afin ke echèk sa yo, yo kapab konsolide reyisit ou. Piga ou pè echwe. Piga ou pè. Lòske ou wè ou devan echèk yo. Paske echèk lan, li pa la pou l detui w, men li la pou l transfòme mantalite w. Li la pou l pèmèt ou gen yon yon reyisit ki mature. Ebyen, se konsa gen anpil moun ki toujou gen anpil objektif, ki toujou gen anpil Yo toujou vle ale byen lwen, men yo toujou pè echwe. Yo toujou pè kòmanse. Donk, si tout fwa ou pè echwe, ou toujou pè kòmanse pou w pa echwe, donk konnen ou p ap janm rive reyisi. Donk, sou pawòl sa yo, mwen vle di w konsa, selon definisyon, yo di echèk se ne pas réussir. Ebyen. Pou w reyisi, fòk ou swiv wout echèk yo. Fòk ou pran echèk lan, ou transfòme echèk lan an reyisit. Paske moun ki souvan reyisi yo, yo pa janm rete konsa, tankou yon kou de klere vou lè w gade yo reyisi. Yo te gen de mach a swiv, yo te gen de leson, de moman nò, de difikilte. Yo pran difikilte sa yo, yo pran echèk sa yo, yo transfòme yo an reyisit. Pi gwo pè. Ki go pè lanse w. Degaje w pou ke ou pran echèk ou ou te sibi. Premye sa w te genyen nan tèt ou kòm echèk la, transfòme l an reyisit. Mwen, j'ai echwe yn fwa. Lòske m te chwazi chante. M te chwazi pou m te pè piblik. Men, echèk sa m te pran jou sa, mwen transfòme l. Se yonn nan rezon ki fè jodi a la, mwen gen opòtinite pou m kanpe dèyè yon kamera. Pou map pale ou de echèk pou map motive ou pou ke. Ou konnen byen lè ou echwe yon fwa ou dwe rekòmanse, rekòmanse, rekòmanse jiskaske ou jwenn reyisit ou bezwen an. Mwen renmen ou anpil.